Luna pa gentan gen nenpòt 4 5 pitit pou mwen se paske m te fèl fè se paske m te fèl fè planin.
Bonjou wi bonswa kòman nou ye kòman nou ye eske nou anfòm.
Bonswa kòman nou ye se valebi an ale. Jodia se mwen menm kap fè video a jodia m di valery an ale jodia m gen yon kesyon pou li paske toutan se li menm ki pozem kesyon men nan dènye video nou fè mwen gen anpil anpil komantè menm komantè a kounya la Sa rete nan tèt mwen, m di konsa non, mwen menm m pa Ayisyèn, fòk m konn ki rezon ki fè moun yo ap komante konsa. M di, m poze yon, m poze kesyon an pou yon zanmi m Ayisyèn, men jan li reponn la, m wè li pa fè sans. M di non, banm poze Valery, paske Valery se Ayisyen, se mari m li ye, li pral banm bon repons. M ap pale Ayisyen, men e pa tout nèt. e kèk grenn ladann, m ap tou di konsa, m ap pran 30 pousan ladann, pase e 70 pousan an gen. Non, jis, jis di moun ki fè kòmantè yo. Non, m pa bezwen site non, paske e pa yon sèl. Pa di non, ni jis di pou moun ki fè kòmantè yo. Wi, paske, non, paske tou e pa yon sèl moun, men lè m di ayisyen, m di tout moun an jeneral, men m pa mete tout moun an jeneral poutèt yon grenn moun, ou konprann? Se pou sa m di pou moun yo pa pran bagay sa mal. Ok, ban m la. Poukisa lè ayisyen wè yon koup, 2 moun ansanm, premye bagay yo mande se kilè nap fè pitit oubyen poukisa nou pa fè pitit? Apa ou kole? Non m pa kole e just map byen pran sans kesyon an. A wi paske m wè twòp kòmantè konsa epi mwen map reflechi poukisa ki sans ki genyen nan sa a. Sa vle di, lè yon moun fè rekonèt moun nan oubyen si m gen katran avè li, nan katran fòk nou gentan gen de twa, kat pitit. Mwen nan ki sans? M pa fin konprann kesyon an, men m wè anpil komantè. Anpil anpil, prèske tout video nou fè e yon sèl kesyon k gen. Kounye a m ap tann repons nan bouch Valery. Bon, mwen, ok, ki repons m ta ba w la? Non men.
Mwen ki sa m panse, se moun yo, banm di yon bagay, moun, banm di yon bagay, moun k ap gade video nou yo, Yo pa konnen reyalite nou, yo pa konnen kòman nou viv, yo pa konnen kòmsi ki sa ki ap pase antre mwen menm avè w. Ou konprann sa m di w la? Yo pa konnen tou si nou te gen, si nou te gen pitit ki mouri deja tou. Ou konprann sa m di w la? Gen anpil bagay yo pa konnen. Men, epi tou gen anpil bagay tou, moun k ap fè kòmantè sa yo kòmsi, tande, non, tande, moun k ap fè kòmantè sa yo, se moun kòmsi ki tèlman wè kòmsi n ap byen, kòmsi byen pase sou rezo a, entènèt la, n ap byen. fè bèl video vin a bèl bagay pou yo fè kè yo kontan yo toujou ta renmen yon timoun nan mitan nou men nou menm pou mwen menm avè w nou pa ko vle sa men yo pa ko konn sa ou konprann pase banm di w yon bagay wap gade nan banm fini reponn nan banm jis bay yon bagay nan andan la sa wap di a. E pa sèlman nan kòmantè. Menm si yon moun kwaze avèk nou, yo wè nou dèyè moun, di, Ah, kilè nou pral fè pitit? Ah, poukisa nou poko fè pitit? Se nan nan lavi, e pa sèlman nan video a, se nan vi reyèl tou. O wi, wi, wi, wi, wi.
Men gen yon rezon pou sa, gen yon rezon pou yo kanpe, pou yo sipoze konnen poukisa yo pako fè pitit. Ok, rezon an.
Men gen moun tou ki poze kesyon, se pou mal yo poze, yo panse yo paka fè pitit, ou menm paka fè pitit. Non, non, non. Gen moun ki konsa.
E pa paka fè pitit.
Si nou te si nou te gentan gon pitit ki mouri deja apre sa m di Blonda ah ou sot fè pitit e timoun nan ou fè sezaryèn ladan nou m pako vle pou nou fè pitit ankò kounya la e fon poze pran planin pou pa ansent pou pa fè pitit se gen anpil bagay moun pa konnen se mwen menm ki di Blonda pran planin pou l pako fè pitit pase li fè sezaryèn nap kite de twa ane pase avan li fè lòt pitit. Ou konprann? Anpil moun pa konn sa. Bon, m pa tap pale de sa, men kòm se Blouna k poze m kesyon an devan kamera m oblije pale l. Non, fòk mwen fòk m konn repons la. Fòk m pale l. Paske mwen menm m pa wè, mwen menm nou menm nou gen lòt nasyon k ap swiv nou. Yeah, m konprann sa w di an. Yo toujou ap di a koup la bèl blablabla men m pa, yo pa janm di a kilè n a fè yon pitit se jis ayisyen. E pa tout non, sa m di yo e pa tout, m pap ka mete nou tout nan Nan bòl bouyon an, paske e pa tout ki konn poze kesyon, e kèk grenn ladan. Wi paske gen anpil ki gen anpil moun ki ekrim anpil lèt wi ti vali pipo sa pa fon pitit men moun sa lè yo pa lè yo pozem kesyon konsa m m jis dim jis la map gentan nou pako paske moun yo pa kon moun yo pa konnen kòmsi nou menm kòman nou ye kijan nou panse kisa nou vle tou m konprann mwen menm m reflechi sa anpil gen moun ki yo gen mantalite esklavaj esklav yo gen mantalite yo panse konsa a paske mwen menm lè manmanm te fèt te fèt e li pase mizè fòk mwen menm m fè yon pitit pou li pase menm sa m te pase a men non mwen menm m gen yon mantalite diferan avèk anpil moun mwen menm m toujou panse mwen menm m twò jèn gen moun ki panse se granmoun mwen m pa granmoun m gen vizaj granmoun m pa granmoun m gen 23 zan mwen menm m gen anpil rèv mwen menm m gen anpil rèv anvan m fè yon pitit fòk m reyalize tout sa m bezwen e pa paske lè manman m fè m te pase mizè ki m ap fè pitit pou m fè pitit mwen pase mizè. Jamè. Tout sa m pako jwenn oubyen tout sa manman m pat ka ban mwen, mwen menm m ap batay pou lè m gen yon pitit pou m ka ba li tout sa l bezwen. E tout sa ki nan tèt mwen. Mwen menm m pa kouri fè pitit konsa. A, men fè pitit pou papa di Valery. Non! Pitit pa konn kenbe moun. Pitit pa kenbe moun, pitit pa kenbe relasyon. Gen moun ki di, oh, fè yon pitit pou nou beni relasyon an. Relasyon an beni depi nou mete Bondye nan sant relasyon an. Lè m mete Bondye nan sant relasyon an, relasyon an gentan beni. pitit la son kòman m ka di sa son yon bagay kap vin kòman m ka di sa son yon bagay kap vin fè kè nou kontan nan mitan relasyon an men e pa pou m di a map fè yon pitit pou li beni relasyon an se Bondye ki beni relasyon an non se pa pitit se pa pitit pou nou fè ki pou fè nou pa kite se pa pitit pou nou fè ki pou fè nou toujou rete ansanm. Pase rete rete ansanm avè w e volonte nou. Kite nou se volonte nou tou. Ou konprann? Pitit la tou se volonte nou, se desizyon nou pou nou pran pou nou fè l. Ou konprann? Se pa wè kòm si moun ap fè kòmantè tout tan, kòmantè di pou nou fè yon pitit pou nou met nan relasyon an. Non l pa konsa. Mwen menm m jwenn anpil mesaj, m jwenn anpil moun k ap ekri m nan prive, Ey Validi! Ey! Ou gon bèl fanm nan men w. Mwen menm m son bèl gason tou. Ey fè w pitit avèk bèl fanm nan non. Ey pou nou pa separe. Pa gen bagay konsa. M pa panse konsa mwen menm. Gen moun ki fè pitit, gen moun ki fè pitit yo kite anvan menm pitit la fèt wi. Sa vle di, mwen menm m toutan di Valery sa m di mwen menm, mwen poko pare pou m fè yon pitit paske m pa konn kisa k ka pase demen. Mwen menm m pa vle pou m fè yon pitit pou demen m kite a Valery, pou m al mete yon lòt gason nan lavi m san m pa konn kisa gason sa kapab fè a pitit mwen. Paske depi ou mete yon moun nan lavi ou pa konn si moun nan ap bon, l ap bon papa, l ap bon mari pou ou. Kapab li bon mari men li pa bon papa. Epi map di map mete yon moun nan lavim pou li vin fè sal vle a pitit mwen pou li vin bat pitit mwen men papa kapab map touyel epi kounya ki bom prale nan prizon egzateman men mwen menm toujou di mwen menm mtro jèn gen anpil rèv mou gen poum reyalize gen rèv ki nou gen pou nou reyalize ansanm men pitit la li pa nan men mwen.

Apre sa bon nou al panse a pitit. Sa vle di kounya map plede koupe, koupe, koupe, koupe, koupe fè pitit. Kounya si pitit mwen fèt, epi kounya nan lari map mande, oubyen map bay moun okipe, epi gen yon lòt bagay nou pa konnen tou. Isi, lè wap fè timoun, fòk ou chwazi ou pitit ou, ou travay. Paske ou pa ka nan tou lè 2.
Kijan, epi mwen menm gen moun ki sansib, mwen menm m sansib a mò. Mwen menm ki kè map genyen pou m fè yon pitit pou lè moman an mwen al di pou kounya pou m al soti pou m al nan travay pou m al kite pitit mwen nan men moun epi map toujou map toujou nan travay lespri m pap janm anpè paske map toujou panse èske pitit mwen byen èske li manje byen èske moun nan pa bat li tout medam sa yo ki isit yo kite pitit nan men moun nan èke yo kap chire wi pandan yo nan travay yo pa konn kisa kap pase yo kite ti moun nan nan gadri yo pa konn kijan yap jere pitit ou ou pa wèl. Ou selman konnen ki jan timoun nan ye se lè li devan jew. Wi defwa defwa gen bon moun yo kitel avè yo tou. Wi gen bon moun men ou pa ka fè tout moun konfyans. Men defwa ou konprann defwa ou pap jwenn bon moun nan toutan. Gen yon bagay ou konnen ou konn vizaj moun men ou pa konn kè moun. Gen de bagay se de bagay diferan. Bon ok an nou tounen sou sijè a repons lan se kisa vrè repons poun fini video a kisa li ye se desizyon pou nou fè pitit la se yon desizyon kap vini nan nan kelke mwa oubyen nan yon ane ankò pou ki rezon pase. M di nou, m di nou sa yon dènye fwa. Glondwa pa gentan gen nenpòt kat senk pitit pou mwen, se paske m te fè l fè, se paske m te fè l fè planin. Se paske, se paske apre li te fin fè sezaryèn, li pèdi timoun nan, epi m di l, Glondwa, ou oblije fè planin wi, paske si w pa fè planin la, ou pa lanse.

Ou toujou vin ap ou toujou vin ap anmèdem ak bagay sa. Paske yo anmèdem.
E yo anmède w men menm m toujou di w yon bagay Louna, mwen menm m pa gen tan pou m gade kòmantè anba video sa m toujou di l nan video lè moun lè m live m ka gad kòmantè men depi e video l difisil pou m gad kòmantè se ou menm ki gad kòmantè yo ki vin di m sa k ap pase. Wi paske gen kòmantè m renmen reponn lè moun yo pale bon bagay m renmen reponn yo.

Non m pap koupe bout sa men pa nan betiz nou pa nan betiz menm sof ke Mwen se moun sosyal lèm moun sosyal avèm men depi moun ap pale kaka map reponn li menm jan. Nou fini avèk dosye pitit sa dosye pitit sa ok lè pitit la ap vini map anonse moun yo ki lè pitit la ap vini Lè li fèt map anonse paske gen moun mechan sou entènèt An nou an nou fè an nou an nou bay vag sou pitit la ok so nap mande pou tout moun ki renmen nou yo pataje video sa.

Se ke jodi a Boulnat vin avèk ide videyo sa a, m rezoud m rezoud pwoblèm nan pou li la, m reponn kesyon an pou li, ok bon ok Boulnat fini pa pale m de bagay konsa ankò ok.
Kounye mesye yo di m yon lòt bagay, kounye a m ap vin yon lòt sijè avan m konnen repons la. Kounye a m pa vin anmède tèt mwen a vin di m Valiby ey men tèl bagay tèl bagay la, m ap di Boulnat degaje w pran rezo a pou kò w pale pou kò w. Si mwen pale pou kòm mezanmi gen rezon a tou kraze wi. Paske depi moun nan di a m di B, C, D tout alfabèt la konplè wi.
M pa dakò avèw. M pa dakò pou reponn moun mal nan rezo m di w sa. Non non non non. E pou sa m vin poze w kesyon. M pa dakò avèw.
Sa vle di si mwen sou entènèt mwen pa konprann. M ap poze l kesyon li pa reponn. Li pa di m e ben a kiyès pou m al chache repons la nan bouch yo. Ok.
So mèsi nou renmen nou anpil.
Anpil love pou nou guys. M renmen nou anpil. Ok toujou pataje video nou yo pou lòt moun wèl epi like pataje abone yon bizou pou yo bye bye love you guys.